Kouman nou ye kouman nou ye tout moun bon bagay red jan avè nou la nap frape eske n sonje chaj bon tolè sa HQST gen kèk moun kap sonje l dènyèman nou te fon pase a la va vit sou li paske nou pat jwenn remont la nou pat jwenn ti monitè a pou n kab modifye yon seri de bagay donk kounya nou jwenn li nou vin avè l la e ke nou kòmande ke nèg yo fòse nou kòmande an 2 tan dans un premier temps wè nap wè remake bòks sa ouvri ti bwat sa ouvri lè sa vin jwenn mwen mdi waw kòman fè paske m kòmande la tout remont lan mdi kòman fè regilatè ap antre nan sa nan ti bwat sa avèk tout remont lan e se lèm verifye m wè yo boure l avèk baz pwoteje li epi sèlman sa m jwenn se remont lan donk se remont lan. Kounya m te oblije rele mesye yo, m di yo sa k pase? M kòmande regilatè a tout remont li, m wè nou voye remont nan sèlman pou mwen, epi yo di m a ekskize yo bagay, se nan anbalaj la, kèk moun bliye l bagay, donk se livrè sa k vini avèk remont lan. Nou pral ladan l toutalè, men kanmenm apre lè m pale avè yo epi yo vin fè yon lòt òdè yo voye l ban mwen, yo rale yo revoye l ban mwen, yo chip li ban mwen. Bon. Sa se sanse li menm. Nou pral verifye rapidman. Regilatè sa a, se yon bon ti regilatè li ye. M p ap fè piblisite pou li, yo pa peye m. Men, m wè l byen fèt. Ou konprann? Customize li diferan. Li pa yon bagay ki tchip, ti plastik, bon mache, jan nou t ap wè nan Pro MR m te fè 60 ampere nouvo sa yo fè a. Ki an ti jan amelyore, paske yon perioding system nan diferan, li pèmèt ou modifye kèk bagay, men genyen nan abòne m yo ki plenyen de li, ki di l pa twò bon kanmenm. Alò i revyen a mwen menm de verifye l. Men yo di m ke l pa twò bon lè yo mete bon kantite pano solè sou li, li pa bay chaj ditou, sa yo te sipoze jwenn nan ansyen an yo pa jwenn li nan nouvo a, e sa kèk moun di m. Alò yo te achte l an fonksyon de videyo m te fè a, Men yo di m yo pa jwenn bon randman. M ap salye Israël nan sans sa a e ki te di m ke li pa t jwenn yon bon rezilta. Il revient à mwen menm kòm di nou pou m verifye l. M pa pral denigre l san ke m pa verifye l kanmenm. Ok. Men m m panse misye te fè yon move eksperyans avè l. M panse ke li pa t twò bon. E sa m panse. Kounye a. HQST an, nou pral ladan l, nou pral antre nan paramèt yo. Mwen pwopoze l pou ki rezon? Paske l pa twò chè. Se yon bagay ki vann 72 dola, 80 konbyen, dizon 73 dola. 73 dola pou yon 20 anpè regilatè ki bon, ki gon bon hit sink ladan l, byen solid, k ap pran pano solèy. Paske l ka pran jiska 400, 480 wat sou 24 vòl, sou gon 24 vòl. Donk se kanmenm byen pou yon bon regilatè sou gon sistèm 24 vòl. L ap chaje 2 batri ou ba ou san pwoblèm.

Gen anpil nan nou tout tan k ap di mwen, E m gen 20 batri, m gen tan batri, m bezwen konn konbyen chaj li ye. Gad videyo yo, gad videyo yo, gad videyo yo. Se sa k fè m toujou, m ap kopye videyo yo, voye ba nou. Kopye videyo yo, voye ba nou. Gen yon minimòm fò nou fè. M se jan de papa k ap aprann yon timoun kòman pou l fè lajan. Men ki pa chita ap lonje lajan ba li tout tan. Kreyòl pale kreyòl konprann wi. Away. Ok, nou pral gade pou nou wè. Prèske menm anbalaj. Sa fòm toujou fè prekosyon avèl paske li lou. Donk si l blese w, l ap rantre fon nan kò w. Trèzenpòtan. Li lou. Li gen yon bon ti pwa. Se yon bagay pou w pa jwe. Gen lòt, gen lòt. Ram pa tirelè ki byen leje, si l fon lap fon ti fann ou de manyè sipèfisyèl, men sa a lap blese w fon paske l gen pwa. Donk epa pou granmesi yo vann li chè tou, yo vann li an ti jan pi chè ke lòt yo. Donk nèg yo met anpil pwoteksyon ok, yo pran papye yo byen pliye, sachè, katon yo byen pliye pou yo anbale l, donk sa se nou konnen l deja, nou te wè l. Epi map salye Nerva, Nerva te bwè li epi li tal verifye li te jwenn youn ki te yon yon lòt mark men ki menm stil lan, menm karkas lan ki te 40 ampere ki te pran pil pano solèy donk yeah sa yo se bagay nou kab plis ou mwen bay kredi ok sè a di mpa di yon moun tout bagay ou se pou achte epevè oubyen pou achte outback oubyen midnight non gen lòt bon ti bagay. Pa egzanp, m pa di w fòseman tou pou achte, pa egzanp, WZRELB fè regilatè, men pa l yo nan 200 konbyen dola. 200, li gen yon 60 anpè ki nan 200, m te achte kèlke ladan yo, 3 ladan yo, ki nan yon 278 dola, yon bagay apeprè konsa. Sètadi ki kab prèske, prèske 400 dola. Yo di mwen 80 epik dola e lòt lè gen taks ladan l. Donk nou pa nou pa oblije ap achte sa yo sèlman. Sètadi sa vann 72 dola. A la rigè si tout fwa ou wè ou pap kab bay ou te ka pran 2 nan sa a. E mesye m ap tou pwofite di nou sa. Anpil ap anpil nan mesye ap poze m. Kesyon y ap di m, si yo genyen, pa egzanp, gen youn ki te genyen kat pano solèy, de de katsan epik, epi de lòt de twasan epik, ke m pa sonje rès ki dèyè yo, li te p di m ke li mete l sou pwèm èr la, li wè l vin pa limen, li te depase pwisans dantre a, paske pwèm èr la pran 720 wat, ti piti a e nouvo a, 720 wat pou 12 vòl sistèm.

Li ta sipoze 1400 konbyen li te depase l. Li te lontan depase l. Donk, yè li te 1000 prèske 700 konbyen. Otan ke m raple. M pa sonje tout chif yo egzakteman. Men m ba nou yon ide. Li te depase l epi misye t ap di m eske li ka fè yon jan pou l fè 2 fil sot nan pano solèy yo nan Jino. Sètadi li mete yon seri paralèl pou l fè 2 kab vini pou l mete nan 2 chaj kontwolè diferan. Sa pa posib. Sa se yon no no. Li pap kab alimante 2 chaj kontwolè separeman. Fòk ou pran 2 blòk apa pou fè 2 fil vini pou youn epi 2 lòt kapab vini pou yon lòt regilatè. Sòti regilatè yo ka al melanje nan yon bòs bar tou pre nan bòd lan oubyen ka al nan batri a dirèkteman, nan batri yo dirèkteman. Men ou pa kab fè 2 grenn kab la rantre pou se pou pou bay 2 regilatèl ok fòn klè sou sa mesye gen anpil kesyon nap poze fòm fon lòt kesyon repons paske gen anpil lòt kesyon kap poze poze m wè mesye pa avize men fòn fòn gade videyo yo wi mesye li enpòtan wi paske sin pran le swen nou gade videyo yo gon pakèt kesyon nou pap jamè jamè jamè poze ok ann antre dwa dan le bi. Nou abitye a ti regilatè nou an, se yon 20 anpè li ye, li sou 12, li sou 24, li pa sou plis, 12 24, nou gen manyèl li la, ok, sa se manyèl la ke nou pral antre ladan l pou nou konnen, epi kounye a nou gen ekran pou li, nou pral sèvi a ekran an, nou pral mete l sou yon bòd rapidman, alò veritab travay la se mete l sou bòd la, e sa k fè kounye a m pral kite yon bòd prè pou sa, lè m gen yon nouvo regilatè pa egzanp Victron nan m pral fè yon videyo pou li, men regilatè a. Kòm di nou son 20 anpè, li sou 12, li sou 24 sèlman malerezman, li pa sou plis, men lè w gade l ou wè se yon bon bagay, lè w an prezans de yon bon w ap konn sa. Tande son an, kontrèman a lòt la t ap tèk tèk tèk tèk tèk, sa son plastik ki pi byen travay, ki. M kab di w epè epi li parèt solid menm si l tonbe li pa bagay li pa frèl pa gen ankenn ti koneksyon anpil ti bagay ou wè k frèl frèl ok tou kòm nan lòt la sa s on sa s on bon bagay s on bagay ki fèt avèk swen avèk bon materyèl donk n ap ba l respè sa a n ap bay mesye respè sa a jodi a nou pral rantre nan meni an yon ti jan pou nou verifye kèk bagay ladan l ok pou n kab fè reviw nòmal lan e pou tout moun kab genyen enfòmasyon pou yo genyen sa a n di 72 dola pou yon 20. Ampère, 12 24, Li bon! Li bon! Pafwa pito achte 2 nan sa a, byen antandi si fil ou pap sot lwen a pano solèy la kote ou pral gen 4 fil kap soti nan 2 blòk de pano solèy ok ou fè 2 blòk pano solèy 2 fil ap vin jwenn youn epi 2 lòt fil ap vin jwenn lòt lan dèfwa lap mye pou genyen on 40 anpè konsa tan pou wap achte on 40 anpè petèt dèfwa kap vann 200 konbyen dola sa ap koute w bon tout bagay la gen poul gen kont li. Nan fil lan, l ka yon ti jan anba e deranje, men tou depan de kantite anpè k ap vin nan fil la, l gen dwa yon fil ki fèb, ok. Si nou gen fil la deja l ap mye pou nou te ka pran menm 3 nan sa a, olye pou nou ta al achte yon 60, paske n sonje lòt 60 te a tout mitè a ladan l. 60 anpè epe vè lan l te rive m prèske dizon, si m pa twonpe m, 300 e kèk dola wi, yeah. Sa pap rive tout sa yo. El bon lè w gen 3 bagay diferan lap baw plis randman m sipoze kan menm ok donk nou pral antre nan lè detay nou pral fon bòd kòm m di nou pou nou mete tout sistèm fuse bagay sa yo epi nou antre nan meni an. Nou gen woutin nan deja, nou konnen n gen similasyon de pano solèy nou la. Alò, youn nan bon avantaj ti regilatè sa gen, menm si m mete l akote, se jis bòd la n itilize jan l te ye a, pou te fè pi fasil, se pa pou chema, ok. Youn nan bon bagay lakay li, se yon bon MPPT li ye. Li pran 100 volt ok pou yon ti bagay osi piti e li pran 100 volt de pano solèy yo epi sou 12 volt kontrèman a sa m te di toutalè a li pran 260 sou 12 volt ok 260 watt de pano solèy yo epi li pran 520 sou 24 volt donk se yon manman bagay ki la l ap ba w bon chaj ou lojikman palan sou 12 volt

Seraj yo kote pou sere yo l pap sekwe menm jan avèk nan powèm Air la sa pi byen fèt ok konpayi sa e kòmsi m ta ka di w s on konpayi k bezwen fè moun rekonèt li epi aprè pou l vin pran fòm kò l paske sa yo se s on dè bagay de kalite n ap gad la e pa bagay ki bon mache vrèman materyèl la nan li menm ok donk se sa ok enfòmasyon k ekri sou li yo li ba nou sa l pran 100 vòl PV ok input Airway yo e epi l ap pran kòm mwen te di nou. 260 sou 12 vòl epi 520 sou 24 vòl batri sistèm. Nou konprann trè byen lè m di sa. Sètadi si yon moun gen yon inverter ki fonksyone sou 24 vòl, w ap gen yon 24 vòl batri sistèm, si w gen yon inverter ki fonksyone sou 12 vòl, w ap gen yon 12 vòl batri sistèm. Donk se sa, l ap pran 520 watt de pano solèy yo. Non sèlman w ap respekte vòltaj la, sa a ou kab mete pano an seri kanmenm avè l. Seri paralèl toujou mye, ok, m toujou di sa. 20 ampere. Fuse lan rated pou pi wo pou paske son 80 ampere li ye se pou yon 60 men nou te jis itilize board la poun kab rantre nan menu an se sitou sak konsène n ok epi sa nou gon 15 ampere ladan kap soti de pano solèy yo epi pano solèy la ou di mwens nou pral bal 100 vol pou nou wè si lap pranl vrèman fò nou testel fò nou metel aleprèv pi bon fason pou rekonèt ke yon bagay bon se lè ou metel aleprèv ou bal sa yo di yo. Ou bal maximum sa yo di yo pou wè si lap kenbe. Donc c'est ça hein. Et ceci nou pap exagere nou metel sou yon 24 volt batri system. E sou 24 volt paske m pa fonksyone sou 12 volt vreman m pap bay nou abitid poun ret kenbe 12 volt. M gen youn nan abone m yo malerezman l pat kontakte m byen avan poum te dil sa. Li achte yon inverter 6000 watt Epi, se sou 12 vòl Inverter a fonksyone. M di misye, bon, ou te dwe kontakte m byen avan, donk se kounye a n ap pale pou l kab fè koneksyon yo, jan de bagay sa yo. Donk, se sa. E, wi, sa a li menm, e, nou mete l, m toujou ankouraje tout moun ret sou sistèm 24 vòl, oke? Pi piti. Pa al nan bagay 12 vòl, sa a se bagay dan le tan. Il fut un temps te gen 12 vòl. Men, de nos jours. Kounè a 48, 72 e plis menm. Sè a di nou pa bezwen ap limite tèt nou nan bay 12 vòl ki vrèman dezavantaje m te montre n tout bagay sa yo m ap mete videyo pou nou. Donk se sa nou pral antre nan meni an nou pral konekte kab la nou pral limen l epi pou nou fè tout swivi yo kòm alòdinè. E m panse son trè bon regilatè ankò yn fwa e sesi li genyen ground li t bon jan bon an bon jan bon kòm kab yo konekte m paka montre nou twòp menl gon vis la pou ground e pi li li bon li solid ase solid kenbe nan bòd la kat posibilite pou visel donk se se se enteresan hein trè enteresan donk nou pral antre nan menu e pi pou nou wè kòman pou metel sou tout tip batri kouramman ke nou genyen yo e pi kisa l genyen de pli ok. Ok nou gen remote meter a la nou pa metel sou board la nou te kab ajustel a lèd de 2 twou sa yo byen sipotel li sa byen fèt hein regulateur sa byen fèt epi menm remote meter a byen fèt tou byen solid li pa ti bagay flax fasil bon mache yo ke nou konn abitye wè dèfwa yo ok RM 6 sa se nonl remote meter RM 6 ok kontrèman a MT 50 ke lòt la genyen an sa son RM 6 Si nap chèche si nou ta fin achte regulateur par exemple epi nap chèche sa a nap tcheke pou RM 6 remote meter ok donk li gen 2 bouton sèlman yon select avèk yon enter se avèk 2 bouton sa yo nou pral navige e anndan regulateur a pou nou jwenn tout bagay yo par exemple nou kap jwenn batri voltaj dans un premier temps aprè sa li ba nou voltaj pano solèy yo epi aprè sa paske li rive jiska 100 jiska 100 volt ok sonje sa. Epi apre sa l ap ba nou anperaj de chaj batri yo, epi l ap ba nou pwisans de chaj ke pano solèy yo ap bay, regilatè a k ap bay batri yo, epi l ap ba nou anperaj pa è, chaj ke batri yo ap pran pa è lan, epi li gen yon erè kod ladan l, epi ki bagay ankò, epi vòltaj e pa egzanp lòd lan, si nou gen lòd ladan l, E jan de bagay sa yo ok. Nou pral limenl a pati de breaker nou an epi nap wè sa ki konpòtman remote lan donk regulatè a la epi nou pral limenl ok sou 24 volt sonje sa nap wè si lap rekonèt li n sonje regulatè a te gen 2 limyè ki limen nap wè ki kòman lap konpòtel wi remote nou konekte ok byen konekte byen fasil wi byen fasil li konekte la Epi nap jis alimantel an batri dabò ok 3 limen flache epil gen 2 krèt limen poul montre nou kel jwenn batril pa gen pano solèy si pano solèy la te la li tap 3 zièm limyè a la men kòmanl prezante alò li montre nou a 25 vòl li ka desann paske tout bagay ret limen remòt lan ret limen regilatè a gen 2 ti anpoul ladanl 2 ti led kap Konsome kanmenm ok bon kounya l 24 pwen 9 sa pa yon pwoblèm 2 bouton sa yo se yo menm sèlman nou genyen pou nou sa senp trè senp hein epi li parèt bon kanmenm select lan se li k pèmèt ou verifye tout detay sou pa egzanp vòltaj pano solèy yo ke nou pa genyen l pa bay li vòltaj batri yo 24 pwen 9. pousantaj batri yo, pousantaj de chaj ke yo genyen, 66 pousan, li estime, epi anperaj de chaj ke pano solèy yo ap bay regilatè a k ap bay batri a, ke n poko genyen, epi pwisans de chaj ke pano solèy yo ap bay regilatè a ki pral bay batri a, ke nou poko genyen, epi sa a se anperaj, Eur, sètadi an kouran de chaj par heure ok ke l bay ke pano solè yo ap bay regilatè a kapal bay batri a epi sa a se tanperati regilatè a ok li gen yon tanperati sensè lè nou jwenn li n ap konekte l pou nou fè tout ajisteman yo tout bagay nèt ok se sa n genyen epi n ap kontinye sa se yon erè kod ok lè gen yon bagay ki mal fèt Lap ba nou sa kòm erreur code ok. Li vin tounen, sa se voltaj batri yo. Men pa kont, lè n al nan Inter a, n peze l pou 2 segond, lap ba n posiblite pou n modifye yon seri de bagay. 1, 2, ok. Li montre n nou sou batri jèl, sa se jèl, si n kab remake byen. Nou poko Si n vle modifye, se apati de Inter a ankò n ap peze l epi l ap modifye pou tout lòt bagay yo. Epi konsa tou l sou 24 vòl, li sou 12 vòl, otomatik, men si n vle mete l sou youn spesifikman nou ka mete l. Ok sa li sou jèl si n ap remake byen, m sipoze l klè. Ok m mete l pli pre, nou peze Inter 1 fwa, li vin sou Li, lityòm, ok. Sa e pou lityòm, sou ap mete l. Ebyen n prale sa se pou user sa se user si w bezwen modifye paramèt yo ok si w bezwen fè l manyèlman chanje voltaj de chaj tout sa nou konnen boost tout jan de bagay sa yo epi nou peze l ankò li sou flooded FLD pou flooded ki se batri ki gen likid asid yo ok epi sa ou ka ajoute dlo ladan yo repeze l ankò epi l tou sou.

12 24 ap flache lè sa al sou oto men si n peze Enter a l ap fè n chwazi 12 vòl sèlman si sistèm nou an te 12 vòl ou vle mete l manyèl oubyen si sistèm ou an sou 24 vòl ou mete l 24 ou t ap jis chwazi l ok epi lè w te fini ou kite dwèt ou sou sa pou 2 segond l ap tounen ou anba epi m repeze l pou l kite l sou oto poukwa pa m te ka kite l sou 24 ok an n kite l sou 24 pa egzanp.

M sipoze nou wè l byen ok menm lè l pa omilye men n ap kab li l li ase lizib wi. Donk an gwo se sa. Se sa si w bezwen chwazi tout tip batri yo dirèkteman. Sa trè senp remont sa trè trè senp e eksplisit. Fòk nou konnen sèlman sig pou batri nou yo ok. Flooded se FLD, F kankou Fara, L kankou Legal, epi D kankou David, epi. Sa se flooded lèd asid batri. Sa kou raman pou wap ajoute dlo ladan yo ok. Epi genyen gel lan se GEL lap ekri l tou ekri gel. Epi sealed lan li menm se lòt batri ki fèmen konn gen anpil batri moto ki konsa yon seri de batri sèch konsa ki tou fèmen ou paka ajoute dlo ou paka fè anyen se SLD se li nou mete se li n genyen ti batri nou yo se sealed yo ye. Epi lithium se LI ok.

Tout se lèd asid batri. Jel tout se lèd asid batri yo ye ok gen plon ladan yo gen asid m te di sa deja ok kounya la nou pwal metel sou user pou nou chanje paramèt de charge yo vrèman ok alò sonje m toujou di sa fòk ou fè travay sa dabò avan ou mete pano solèy dayè gen yon seri de regilatè ki pap menm kite ou chanje yo une fwa ou mete pano solèy hein ok. Donk, sa se vòltaj batri nou, nou te wè kòman pou n verifye tout lòt detay yo. Men kounye a nou pral mete l sou User pou nou chanje. Li genyen 5 bagay ou kab modifye. Ou kab modifye Equalization voltage lan de 9 a 17 vol. Ou kab pran boost lan ki se bulk charge lan, ok, chaj kap chaje vòltaj yo, chaj batri yo, kap varye de 9 a 17 vol. Epi ou kab pran float lan lè batri yo fin full pou kenbe l toujou konstamman chaje. Li kab varye ant 9 a 17 vòl tou, se konsa yo konsevwa regilatè sa a. Epi l genyen Low Voltage Disconnect Recovery ke ou pral varye tou, n pral wè sa. Epi l genyen Low Voltage Disconnect, ou konprann? Depi l ta rive sou yon Low Voltage, kloup li koupe l. Donk tout bagay sa yo nou kab modifye yo de 9, ant 9 a 17 vòl, ok? Donk, Pou sela, n ap peze, li fasil, peze meni an pou 2 segond, epi li montre n ke n sou Sealed Battery, epi avèk Select la, nou chwazi la a l sou Auto. Ok, nou sonje sa? Men sou Sealed la, n ap mete l sou Sealed, epi nou pral mete l sou User. N ap chanje l, ok, varye sou User. Sa al sou Lithium. La a, li sou User, ok, User Defined, se sa. Li make use tou kou men se user define. De la etan, lè n peze select lan, l ap toujou voye n nan voltaj lan, ok. Men, li pral pèmèt nou modifye lòt paramèt de charj yo, voltaj de charj yo. Wè la l make equalize, se equalization voltage. Si n bezwen mete la 14 pwen 8 pa egzanp, ok. Se sa sèlman k ap pèmèt nou monte l. L ap monte l, l ap, lè l fin rive nan maksimòm nan, epi l ap desann li, ok. Sonje sa. Epi n di 14 pwen 8, 14 pwen 7.

13 pwen 8, si 13 pwen 8 lan se sa ki te flot batri nou an, fò n li bagay sa yo avan, nan manyèl batri yo ok, nan liv batri yo avan n chanje yo, nou pa chanje yo swivan filing nou ok, sonje sa. Epi si l te sa a nou jis kite l oubyen whatever si n vle modifye l menm jan an. Epi an n di ke n ta modifye l, nou ta mete yon bagay ki twò wo, nou ta mete l 14, 13 pwen 9 pa egzanp, nou pa t vle sa, nou oblije ale nèt avèk inte a peze l, peze l, pa kite dwèt ou sou li,

Chanje voltaj la ok. Select lan se jis pou chwazi hein. Nap metel a 13 pwen 8 kel te ye ke ann di batri nou ta sa ok. 13 pwen 8 ok sa se pou float lan ok. Epi apre sa nou pral nan low voltage disconnect recovery 13 pwen 8 tanlè wi. Nap metel peze a chak fwa pa kite dwèt nou sou li 8. Epi sa a, nou peze sa a, Low voltage disconnect recovery, sètadi, si tout fwa batri a te discharge, tout bagay te etèn, epi lè l pran, kòmanse pran yon seri de chaj, se lè sa a, sistèm nan pral, ok, gen yon chaj, gen yon voltaj pou l genyen, pou sistèm nan ka redemare. Ok, se sa l ye. Si w bezwen modifye l, se menm jan an, ok, atravè sa a, w ap chanje l, ok. Epi apre sa a, se jis low voltage. Ou mete depi batri ou a rive, pa egzanp, 11 pwen 1 pou l koupe. Yon egzanp, alò si se sistèm 12 vòl, men sa ba nou l yon sistèm 12 vòl men se konsidere pou 24 la. Sa a, pa egzanp, ti opereding sistèm bay ki pa twò twò pwofesyonèl yo, yo jis kenbe 12 vòl la nan ekran an, men yo miltipliye l pa 2 si se pou 24 vòl epi y ap miltipliye l pa 3 si se 36 vòl e ensi de suit, en, ok, pa 4 si pou 48 vòl sistèm, ok, donk se sa. Epi, lè n fini. Si n fin chanje tout voltaj nou nèt, ok n peze sa ankò epi nou wè l tounen nan user a, nan nòmal epi w peze sa pou 2 segond epi pou tout anrestre epi l ba nou voltaj batri nou ok. Donk kounye a ann di nou ta fin mete tout enfòmasyon batri nou epi kounye a nou pral met pano solèy, sonje n ap ba li 100 vòl pou nou wè si l ap mache sou 100 vòl la epi nou pral verifye tout kouran de chaj yo pou nou wè jan y ap parèt kounye a nan ekran, voltaj, pwisans, tout bagay sa yo ok. Nou pral antre dan lè detay. Donk pou se fè, nou pral konekte, nap konekte pano solèy nou an, sonje se pano solèy nou sa, nap konekte li, konsa, epi lè nou fin konekte l. Nap limenl men nou poko pase switch hein, nou poko voyel bay batri non. Nap limenl, nap kenbel a 100 vol ok li pa dwe rive 120. M te metel sou maksimòm li dènyèman men la nap kenbel a 100 vol. Nou pliz ou mwen metel sou prèske 100 vol ok nou kab metel tou piti pou rive 100, 101 nan nou pa nan 101 la 100 vol, 100.5 ok 100.5 eklè. San pran 5 FM bon de tout fason ok nou mete la san vol la epi nap alimante l pou nou wè koman meter nou an pwal chanje remote meter nou ok bap nou bay pano solèy nou pwal wè chanjman nan nivo regulateur a li pwal montre nou gon limyè pano solèy ki jwenn ok epi batri nou yo pwal pran chaj tou nou pwal wè batri yo pran chaj kounya nou gen chajè nou konekte ki a san vòl, an palan de pano solèy nou ki bay san vòl, ann verifye kòman l pral montre nou chaj lan ap ye. Li montre nou gon anòmali, li montre nou gon anòmali, petèt vòltaj la lejèman twò wo, paske l bay 100 pwen 5, li montre nou gon anòmali ok, ann verifye kanmèm, li montre 100 pwen 8 vòl li jwenn de pano solèy yo, oh metè sa presi hein, epi 25 vòl batri nou yo ye, 58 pousan, n t ap desann. Pa gen chaj paske l montre nou gon anomali m pral fon ti desann li m wè epi yeah pano pap bay anyen ok epi 31 degre se la lap chofe erreur code ok bon gon anomali hein triangle sa kap flache a montre nou gon anomali m pral desann voltaj la pou nou verifye an mete l an di a 95 vòl ok nou mete pano solèy nou a 95 vòl. Ok preske rive sans wi m toujou di pa rive l direkteman ok epi nou pral pati avèk breaker nou hein sa a se plis mwens tou kòm sa a se plis mwens ke nou te verifye hein nou pral pati avèk breaker nou jis pou n alimante regilatè a epi pou n wè sa k pral modifye nan remote meter a. Ok ale la Nou met pano solèy sou li Nou wè petèt pwisans pano solèy yo twòp pou li paske nou wè gon siy ki montre ke li gon anòmali men kanmèm ann verifye paske sa a se 360 li ye similasyon pano solèy nou e 360 watt li bay alò ke sa a pran 200 men se sou 24 nou ye sou 24 li ka pran 500 epik ok li ta sipoze nòmal wi. Li ta sipoze nòmal. Donk nou pral wè sak fè anòmali a men kanmenm nou jwenn yon anòmali. Li pap chaje paske depi ou wè triang sa a kap flache li pap li pap chaje. Si nap peze select lan li bay 95 pwen 9 vol ok li rekonèt ke li pran jwenn voltaj batri a 25 58 pousan pa gen anperaj kap chaje pa gen wataj pano yo bay pa gen anperaj ur. Epi 31 degre se tanperati a epi erè kod. Li gon kod ok E 10 sa se yon erè kod nou pral verifye sa k dwe pase ok ok lè nou ale nan manyèl la se n ap verifye la a E 10 lan erè kod ok erè kod se sa E 10 li te bay la lè l bay E 1. E2 e E3 nou pral nan manyèl la pou nou jwenn sa l vle di ok E10 lan lè n al ladan l E10 se sa l te bay kòm erè kod solar panel overvoltage sètadi vòltaj pano solè yo depase l lè konsa l ka sote l ok fò nou kouri chanje l men l te di l rive jiska 100 vòl pakont de tout fason an n dekonekte pou evite dezagreman nou pral mete l trè ba.

Den dan set value. Over voltage de solar panel la, se a di otomatikman nou ta bese l nou rive l nan voltaj nòmal ke l vle a, l ap chaje batri yo men la l montre voltaj la twò wo men alò ke sou kò regilatè a nou te jwenn li kab pran 100 volt, bon m verifye nan livre a kanmèm. Paske sou kò a li te make san vòl hein. Sou kò a nap swiv enstriksyon ki te sou kò yo men si nap charging stage. Ok kounye a la lè nale nan liv ki vin avèk regilatè a nan technical parameter yo nou wè ke lap pran maximum PV input power. L ap pran 260 Watt kòm nou te di, sou 12 vòl epi 520 sou 24 vòl. Epi ok, si se sou si se 20 anpè la nou genyen kòm li gen lòt anperaj tou. Men, lè n ap verifye maximum power point voltage range, li varye ant 2 vòl plis 2 vòl a 72 vòl. Donk se sa a men alò ke. Sou kò l, yo te mete 100 vòl. Donk, nou pral respekte 72 la. Nou pral ba l 70 vòl. Ann di 70 vòl pou nou wè si l ap chaje e batri nou yo. Oke? N ap dekonekte l. Nou dekonekte l talè a pou l pa t sote aparèy nou. N ap mete l nan 70 vòl. Oke? Pou nou wè si l ap chaje efektivman. 70. Oke, nou ba l 70 vòl la. E se ti kontradiksyon sa k te gen paske sou kò l li mete l. M pral demonte l toutalè pou m montre nou. La ta sipoze ap chaje batri nou yo nòmalman. Nap fèmen sikwi an. Ok, epi nap swiv meter nou la. Nou te nan erè kod la, men n sòti. Li di nou ke kounye a l rekonèt ke nou sou kòman di sa boost volt ki se boost volt se voltaj lap chaje la aktyèlman. Paske si nap swiv flèch la tou li ba n siy ke lap chaje paske nou jis mete l nan range nòmal li a. Li montre nou n sou bous li di mpp ok la bon nou pral verifye rapidman pou nou wè 53 pwen 4 vol ok paske lè lap pran chaj lèl met chaj malgre n te metel a 72 la men lè lap redi sa pap kenbe vrèman men li fè ti varyasyon antouka bon lè lap pran pil chaj sou li kounya la 70 pwen 8 ok epi 70 pwen 8 vol 71 vol 72 li rive sil depase 72 la lap koupe otomatikman li pap rechaje. Epi, nou jwenn batri yo a 29 pwen 4 la aktyèlman. Batri yo a 100 pousan aparamman. Mitè a ba ou, apati de vòltaj li jwenn, fidbak vòltaj. Men sa poko vòltaj vre. Epi l montre n ke batri nou yo ap rechaje a 4 pwen 6 anpè, pa egzanp, 4 anpè. An n di 4 anpè, ok. An n di 4 anpè. Epi m pral jwenn 120 wat. Li jwenn 120 wat de pano solèy yo, ok, de pano solèy la. Epi amperaj par heure li poko gen une heure sa fè l poko ka bay konbyen chaj nou pran pandan jounen oubyen pandan plizyè jou donk se pou sa sa a la ok si n kite l konekte tout tan epi 35 degre se anndan regilatè a epi si n ap remake regilatè a gon limyè wouj k ap flache pou l montre nou ke pano solèy la ap alimante batri nou epi nou repeze l li pa gen erè kod zewo erè kod zewo epi tou va byen se ta di l montre nou ke gen solèy pano solèy ap chaje. Epi nou sou boost ok voltaj lan la kote batri yo a 29 pwen 4 volt nou pat set li suivan voltaj batri yo nou pat fel men m ankouraje tout moun toujou fel sa se jis pou demonstrasyon men fòn chèche liv batri nou an epi pou nou mete boost volt li an kòm sa dwa boost volt nou an te a 13 pwen 8 otan kem raplem paske m te fel nan video kanmenm ok. Donk se sa, an gwo m panse nou rantre anndan tout bagay. Efektivman nou wè sa se yon regilatè ki trè presi, lè w ba l yon vòltaj ki depase sa l te fèt pou li an, l kanpe l pa mache, li pa sote, gen lòt ki t ap griye ok. Sa se yon bagay ki fèt avèk anpil swen, anpil pwofesyonalism, trè enpòtan. Donk tout bagay ap mache byen la ok. M sipoze nou wè byen, n ap fè yon ti verifye ankò ok nan 71 vòlt 2 pano solèy yo. epi nan 29 pwen 4 vol kap chaje batri yo ok sa se voltaj de chaj lan li estime ke batri yo a 100 pousan men se pa vre paske se jis lap chajel pou le moman se lè nou nan float vol ou plis ou mwen konn yon chaj epi sa al bay 3 anpè epi 95 watt estimel bay. Epi lap desann donk batri yo kòmanse ap bay feedback ke yap pran chaj vrèman yap full pou lal pase nan etap float lan epi anperaj par heure li pa genyenl epi 36 degre se erreur code pa genyen 0 donk an gwo se sa ok nou retounen nan nòmal nou la epi si gen yon bagay poun di ke wè batri nou an ap flashe. Li montre ke pano solèy yo ap bay chaj. Ok. Pa egzanp, si n ap gade nan power supply nou an ke nou itilize kankou yon pano solèy la, li montre ke li bay 1 pwen 17 anpè. N ap gade si yo kowòdone plizoumwen. 1 pwen, sa se 100 pou 100. Li bay 2 pwen 9 anpè. M plis kwè sa a kanmenm. Ok. Paj sa pa twò presi paske l gen tèlman de varyasyon. M panse l kab, si m chèche yon clamp meter nou pral wè kiyès ki gen rezon. Li montre l ap bay 2 pwen 9 anpè. N ap pran yon clamp meter pou nou verifye. Nou vin ak clamp meter nou la a epi nou pral mete l sou DC anperaj. Anperaj 60 anpè epi la n sou DC. N ap verifye rapidman konbyen anpè ke sa dònn. Si m ap kab verifye l byen. Li montre m a 2 pwen 3 anpè. 2 pwen 3 anpè. Banm verifyel nan mwens lan nan negatif lan poun kab wè byen li montre'n nan 2 pwen 5 anpè donk m plis fè sa konfyans ke pano solèy nou an 2 pwen 5 anpè ke klanm mide a ba nou si nap remake byen nan ekran lan ok donk batri nou ap pran chaj nap kitel pou pran yon ti chaj pou nou fèl pa sa flot lan epi lè sa nap dekonekte paske nou bezwen batri nou yo ret Konplètman chaje ok. 2 pwen 8 87 watt 37 degre se ap monte tanperati ap chofe pase lap chaje batri tanperati ap monte anndan l epi batri nou a 29 pwen 4 vòl de boost voltage lan ok donk se sa donk ankò yn fwa ti chaj kontwolè sa son bon chaj kontwolè paske m di gen lòt ki tap sote lè nou eksede l malgre enfòmasyon ekri sou li men kanmenm. Lè nou eksede l li jis bay yon pwoblèm, li ba w yon erè, men li pa sote. An nou wè kounye a si nou kab modifye paramèt yo, si nou kab modifye paramèt yo pandan ke gen pano solè la. E sa n ap fè pou sela, nou kite sa pou 2 segond. Ok, nou sou Gel li bay li, m gen enpresyon, nou sou User.

E vin peze l pou 2 segond. Yep li sou sealed. Li vin chanje l ok li mete l sou sealed epi l tou chanje paramèt la si n remake li tou chanje l mete l a 26 pwen 9 paske mwen m te mete l sou user talè a m te jis ap modifye l konsa men la a sa yo nan konsèp li an sa yo te fè l pou li an li tou otomatikman desann li avè l ok donk se sa. E li pèmèt ou modifye l pandan ke l ap chaje. Se sa. Nou rive nan faz final eksperyans la. Regilatè sa ap chaje batri nou. Jiska prezan n ap remake batri yo ap pran chaj. E pi kòm ki sa ankò e pano solèy nou. Sa ap parèt ap chofe a chak fwa l ap kriye men kanmenm tout bagay ap mache trè byen. Tirè genyen, enfòmasyon ki ekri nan do sa a m pa konn sa k te pase, ki an ti jan pa kòrèk ok, paske lè n mete san vòl la non, li ekri san vòl nan do l ke m pral montre nou, e li pa mache vrèman paske m pa konnen l fèt pou 72 vòl. Se lè nou vle, d'où enpòtans manyèl yo mesye, se lè n al nan manyèl regilatè a, nan manyèl la, d'où enpòtans manyèl yo, se lè n al nan manyèl li epi nou wè se 72 vòl li pran ant 2 e 72 vol. Men mizapa w ti erè sa k fèt la ki parèt unprofessional kanmenm e m panse se yon trè bon regilatè paske si l pa t yon bon regilatè l t ap sote otomatikman ou eksede voltaj la paske 72 pou n te mete l a 100 li t ap sote gen k t ap tou fè ti lafimen yo la epi se retou retou ou pa gen regilatè ankò fò w achte yon lòt. Mitè sa a. M ka itilize l pou ansyen an paske m sonje te gen yon ansyen. Lè sa m pat ko gen mitè, m te jis konekte l sèlman, m te wè 2 limyè sa yo ki te limen men n pat kab fè anyen. Men nou ka itilize l nan lòt videyo e pou nou wè se menm ba yo. M panse se menm bagay. Donk m ap sijere tout moun sèvi a sa ki bon. Tan pafwa ou ta depanse yon lajan ou achte yon gwo bagay ki di l 60 anpè epi li pa menm kab bon bon paske mesye yo plenyen pou sa hein. E Israel ankò yn fwa, misye plenyen, misye di Arèdja, monchè m achte regilatè pwm air ki te pi resan an. Misye di m achte l, li pa ka ban m yon bon 30 ampère non nan chaj yo malgre l rated epi misye te bay prèske maksimòm nan. Alò byen antandi, lè nou bezwen bay la bay maksimòm anperaj li, regilatè a, fòk nou ba l maksimòm pano solèy posib sou sistèm batri l mande a ok. Donk misye di malgre li pat rive maksimòm nan, M kwè maximum nan ta sipoze 720 watt, misye te bay sim pa twonpem yon 500 oubyen yon 400 e kik watt, sim pa twonpem, petèt m ka twonpem. Donk men kanmenm li pat rive nan maximum nan, epi m di misye kanmenm li ta sipoze baw mye ke sal te bay la. Paske l te bay 30 anpè, alò ke misye te bay anviwon 400 e pik wat, si l pa t 500. Li pa t ba l 700 an, men l te bay anviwon 400 konbyen wat. M estime 30 lan te yon ti jan, se te sa? M pa twonpe m oubyen misye te bay 600 wat? Bon, m a, m a pa la a, misye, pou m rebann sa nan yon lòt videyo. E, men kanmenm, li pa, li ta sipoze bay misye plis ke sa l te bay, paske misye te depase. mwatye maksimòm pwisans li te bezwen nan rantre pano solèy yo. Misye te depase l, misye ta dwe jwenn plis kanmenm a la sòti. Misye te prèske rive nan maksimòm nan. Donk, se sa. Apre sa, gen mesye Sadrak ki nan Latibonit, pli presizeman nan Gonayiv. Misye se youn nan abòne m yo. E pa ke misye peye m ou kwakseswa, men lè yon moun ap fè yon bagay pozitif, mwen menm pèsonèlman m gen devwa pou mwen sipòte l. Donk, m ap met telefòn misye pou moun ki bezwen lityòm batri. Misye fè montaj yo direkteman, li achte lityòm yo epi l achte BMS yo, li fè montaj yo, l fè ankadreman an bwa byen bèl. M ap met yon ti videyo pou nou kanmenm pou nou wè travay misye yo, li ase konsiderab e ke misye nan Gonayiv, misye di nou kab kontakte l. moun ki bezwen lityòm batri e lap fè montaj la pou ou epi li gen alò misye itilize powèm air as regilatè nan videyo a men kanmèm nou menm si n vle yon regilatè k diferan si mwen menm m tap chwazi yon lòt regilatè epi m fè misye fè montaj la pou mwen donk misye ap byen travay la e mesye yo konn sa yap fè a bon bagay Sadrack anfòm anfòm ok anpil respè enben sur ce nap di tout moun babay a la pwochèn kenbe la rèd la avè nou anfòm.